Hello guys koman nou ye koman nou ye se Billy waw en fèt m pa konn fè vlog m pa abitye avèk vlog men maten an m leve epi m santi ke kèt m di fò m ta pataje avèk nou kèk ti moman nan pwojè mizikal mwen yo lè m pral nan stidyo m gen kèk ti imaj epi m di m pral pataje ansanm avèk nou men avan m fè sa m di a banm gentan pase yon bagay nan tèt mwen koz m pa t renmen jan tèt mwen te ye a la m al pran yon bwòs tèt m ap pase bwòs tèt la. Mwen gade bab mwen. Antouka guys, ann al gade avèk mwen kèk imaj, ok. Nou pral gade kèk imaj, right, pou nou kapab wè kèk ti bagay ki te pase lè nou ta pral nan stidyo, videyo, mizik, etsetera. Ok, la a se planifikasyon m ta fè pou videyo a, fè bidjè, m ap pase ti mizik mwen pou m ka wè kòman m prale pou m fè videyo a. M t apèn sot nan travay epi la nou gentan nan wout prale nan jou a nou te pase pran mesye Melody production yo se yo menm ki tap fè video a ki tap shoot video a la nou gen sista avèk Dukens moun sa yo ki tap nan video a ki t ansanm avèk nou oh oh nou gentan rive lontan nap fè mekòp nan studio a m te santi m yon ti jan dwòl koz m pa abitye nan fè mekòp but sis te jere sa trè byen nap wè sa nan video a. Epi la sa li menm se mwen menm ki nan studio a la nou pral kòmanse pran imaj bagay sa yo nou wè kòman sa te ye ya se te vrèman yon bèl eksperyans yon bèl moman m ka di nou tap choute videyo mizik se sou kont Bondye sa ye a yon trè bèl mizik trè bèl videyo osi epi nou ta pral fè yon lòt pati nan yon airbnb. Malerezman m pa vrèman genyen tout imaj yo paske telefòn mwen te full but sa se mwen menm ki rantre nan douch la m ap danse m ap fè grimas mwen epi m pa kite espas pou m kapab pran rès Imaj yo ok la nou ta prale retounen lakay nou sis Dikens epi nap pale nou di lè nou poste videyo sa yo pral panse nan Biden pale wi lè sa nou pat konn anyen nou pat konn kòman bagay yo pral pase but anyway se te yon bèl moman nan studio yon bèl moman nan Airbnb lè nou tap shoot mizik videyo mizik sis se sou kont Bondye sa ye a alright epi lè nou fin ale nou retounen. Nou te grangou anpil so nou pase epi yo fè nou tann pandan nou tann ap tann nan resto a m di banm fon ti foto banm fon ti video m di foto banm fon ti video yo rele Dukens Dukens vire tèt li gade m yes sa se konsa guys Bon guys, tout imaj nou sot gade avan yo, yo te pran Repiblik Dominikèn. Men imaj sa yo nap gade apati de la pou rès imaj yo, vrèman yo pran Etazini. M tap fè blag sou Biden, sou bagay Biden, but Biden mwen te vin tonbe pou tout bon epi se la m pral kontinye avèk bagay mizik. Donk la m nan studio m apral mete vwa sou mizik Men Avèg la ki se yon kolaborasyon ke m fè avèk frè Alexis. M te gen Bee ki ta akonpanye m, aprè Bee k ap pale avè m. So m kite nou swiv ti videyo a pi byen pou nou ka tande sa k ap di. Ok,
tout bagay ap ok, pa bese pè.

Thank you bae for taking this video Yeah See you soon Nap pot bagay pou nou Nou konn sa li ye deja
Billy wow Billy wow

Vwala guys bon m gentan fini tou wi la Janm te di nou an bagay sa m pa fò ladann m pa vreman konn fè bagay sa vlog But m pwomèt nou, m pwomèt nou next time yo, m ap bat pou m fè plis efò pou m ban nou pi bon imaj, pi bon son. Ou konprann? Pou nou ka enjoy ansanm avèk mwen chak lè n ap fè videyo. Enben bye, nou ka gentan wè sa deja. Billy Wall di nou babay. Se t on plezi. Wow!
Wow!
Wow!